sezon an e sou plan baskètbòl enben si map gade kote jwè yo m panse se Tchedouka Doncic la wi petèt pou ou menm li te byen ta men mwen li te granm maten epi m resevwa yon alèt sou ESPN sou aplikasyon ESPN ki di m yo Tchedlouka Doncic nan Lakers e nan premye tan m pat ka kwè sa paske se ra fwa ke yon sipèsta nan kalib Luka ki reprezante sa l reprezante a nan ekip li t ap jwe a e se ekip la ki te draft li, li parèt ke menm longè karyè ke Nowitzki te fè nan Mavs la se sa Luka ta pral fè tou. Epi sipriz, toudabò ownership ekip la chanje, answit vin gen yon nouvo jeneral manadjè sa gen, n ap pale sa gen anviwon de twazan de sla. E pi, Niko Harrison? Wi, Niko Harrison. Yo chwazi yo pou yon lòt direksyon. N ap raple ke Dallas Mavericks se te Mark Cuban ki te genyen li e pi yo chwazi vann li a La Famille Adelson. E pi La Famille Adelson vini avèk yon nouvo jeneral manadjè e pi jeneral manadjè sa a sanble l pa t rive antann li avèk Luka. Jodi a m t ap li yon atik sou ESPN ki eseye detaye tout pwoblèm, sa vle di se yon pwoblèm entèn, se yon konfli, se yon konfli de pouvwa, yon lit de pouvwa ki genyen nan Mavs epi o final jeneral manadjè a li chwazi, li chwazi trade Luka. M panse se pi gwo evènman.
Yeah, men coach, wi, m panse se pi gwo evènman sezon baskèt la, se lig nimewo 1. Alò m pral bay sa m panse ki nimewo 2 yo men sa e nimewo 1 kom si li choke tout moun paske sa k fè m pase nan kesyon an se ke menm jan ou menm ou di ou pa vle kwè mwen menm lè m wè bagay la m di men sa son blag y ap bay ok moun a m tonbe ap fouye tout sous nèt answit menm star ki nan NBA a menm star yo ansyen ansyen ansyen star yo gwo konikè yo yo tout

pou l mande li di lè l osi y ap konfime pou li l pa vle kwè toujou se jis pou montre ke e sa k fè ke gen anpil moun ki di gon bagay yo pa di nou nan sa k pase a. Bon mwen menm m ap di w men ki men ki analiz ke mwen fè e. Se tout enfòmasyon k vin jwenn mwen m ap eseye mete yo ansanm epi pou m kapab pou m ka eseye konprann sa k pase a An jeneral, sa m remake nan NBA a, toujou genyen yon ti tansyon ant sa ke yo rele franchise player, sa vle di mèt ekip la, jwè prensipal ke yo chwazi konstwi ekip la otou de li, avèk moun ki jeneral manadjè, ki administratè prensipal ekip la, si se pa jeneral manadjè a ki te drafte jwè sa. N ap raple ke Nico Harrison, nou di sa, sa gen anviwon 3 zan depi l vini kòm jeneral manadjè, se pa li menm ki te drafte Luka. Ok. E lè l te vini, li te vini pandan ke Mark Cuban te mèt ekip la. Mark Cuban vann ekip la bay yon lòt moun, sa vle di ke kounye a la a, misye li ap eseye, kòman dirè-je, l ap eseye montre, l ap eseye pran kontwòl ekip la. Wi, l ap eseye chita, l ap chita pouvwa li. l ap chita pouvwa l. Tankou atik nan ESPN nan di ke tansyon yo kòmanse nan Mavericks sa gen anviwon 18 mwa de sla, kote ke gen yon pakèt moun ki t ap travay nan depateman sante jwè yo. Men pifò moun sa yo se de moun ki te la depi sou Dirk Nowitzki. Ansanm avèk Marc Cuban. Ok. Yonn nan premye bagay ke Nico Harrison fè, li revoke pi fò nan moun sa yo. Sa vle di, lè m'ap pale de moun ki san sante, se athletic trainer yo. Se, Ok. Li revoke pi fò ladan yo. Li revoke, bon, li revoke tout nèt, epi li vin a moun pa l. E moun sa yo tou, yo te genyen de kontak avèk Luka Doncic. Paske, n'ap raple. Yo te gen yon sòt d'afinite. Ya.
Tranzisyon Nowitzki a lokal pa sèlman fèt sou teren, men l fèt tou o nivo de moun sa yo. Sa vle di ke yonn nan premye bagay ke Nico fè, se ke l met moun sa yo deyò. E remake ke Nowitzki te gen yon wòl de konsiltan ke l te gen nan ekip Mavs la avèk Mark Cuban. Nowitzki pèdi wòl sa a. Yo pa konsilte l ankò. E menm Marc Cuban lè l te fèk vann ekip la, misye te genyen yon di, misye te genyen mo pa l sou kesyon operasyon baskèt. Pandan l ap vann ekip la, m t ap tande misye k ap eksplike sa avèk Stephen A. Smith. Li te eseye vle mete pouvwa ke l genyen an sou desizyon baskèt, sa vle di sa l te antann avèk nouvo ownership la pou l mete yo sou papye, NBA pa dakò. Ebyen kòm sa pat sou papye, yn fwa ke tranzisyon an fin fèt, yo ekate Marc Lomé. Yo ekate l nèt li menm. Ya, sa vle di ke se kounye a la, se sa, e pa genyen yon afinite ki devlope ant Louca avèk Nico Alexandre. Avèk nouvèl administrasyon. Avèk nouvèl administrasyon an. E Luka Doncic nan ete kap vini la, sa vle di nan fen sezon sa a, li ta dwe siyen Sa yo rele pi gwo Supermax nan nba, nan istwa nba a jiska prezan, se yon kontra de 5 an pou 350 milyon dola.
Avèk Mavs. E se sèl Mavericks ki ka ba l kòb sa a. Ebyen.
Kounye a, kounye a coach. Mwen pa fini.
Kounye a la, sa nouvèl administrasyon an estime, kòm pa gen yon afinite Gon tansyon ant Luca avèk yo e se sèl yo k ka bay Luca kòb la, sèl kote yo ka pini Luca se nan kòb la paske tout lòt ekip ta bay Luca yon ekstansyon de 4 an pou 219 milyon dola. Alò ke sèl Mavs ki ka ba l gwosè kontra sa a pou 350 milyon. W ap jis gade se ke misye ap pèdi anviwon 150 milyon paske si n ap konsidere lè li nan eta Texas gen de taks ke l pa peye, alò ke lè l al nan Lakers, gen de lòt pi gwo taks ke l peye. Sa vin fè lè w al gade an tèm de defisi nan kontra a, sa l rate, sa l ap koute misye, anviwon, ou nan anviwon 150 milyon dola. M panse ke se sa k pase. Kòm se nan, nou tankou nan koperativ nan NBA a, sèke menm si ekip yo, yo, yo, yo, yo pèdi tout match yo nan sezon an, Depi gon ekip ki pèmèt ke gen kòb ki rantre nan lig lan, tout benefis yo pataje a tout moun nèt. Yo pataje a tout ekip yo nèt. Donk, sèl moun ki vrè pèdan sou le plan ekonomik nan kesyon sa a se Loga. Mwen m panse ke se yon kesyon de pouvwa epi yon kesyon de eseye kenbe kòb. Paske sou le plan spòtif, kèlkeswa sa w ka repwoche Loga, menm si w ka di l li pa li manke fit, li an surpwa, Men sou le teren, li reponn. Paske se yon nèg ki sot fèk ede Mavericks rive nan final NBA e li te byen jwe. Pa menm ede, an nou di li mennen yo nan final. Bon, mwen, mwen, men poukisa m di ede, paske m pa vle retire apò Kyrie Irving nan wonn nan, nan, sa vle di nan, nan tout seri de viktwa ki pèmèt yo rive nan final la. M panse Kyrie Irving te ede yo e w ap gade nan final la, Nivo l bese, ekip la pa reponn. Epi yon lòt bagay ankò, fòk nou raple ke Mavericks te gen yon pakèt lòt nèg ki dedye yo nan defans. Se ke Luka ap mennen batay la an ofens.
Ou gen PJ Washington, ou gen Derek Lavli, ou gen Gafford, ou gen tout lòt ti mesye sa yo te komit an defans. Menm Jake Jones, se te moun ki te ap bay tout kò yo e nanm yo pou defense, sa te ede ekip la. M panse ke Luka an offense oubyen se lidè a, se pyès metrès la. Ah wi, nap di se lidè a. Wi, paske lè lè Nico fè trade nan mitan sezon ane pase, lè l mennen Gafford avèk PJ Washington nan ekip la, si w ap gade sou rès match yo jiskaske w rive nan playoff la, Mavericks se youn nan ekip ki te gen meyè defans. M panse ke nou pa kapab, nou pa kapab retire apò yo, men ou kòrèk, Luca se te pyès metrès la. Wi alò, wi, alò, non, non, m konprann balans pa w la. Alò, lè mwen te di mennen dan le sans ke an tèm de franchise player, 1 e dezyèmman, ou santi lidèchip ofansiv ke l genyen avèk tou pè, li fè moun pè a, ou santi se li menm ki t ape ese men, Kyrie Irving, jan w di l la, Men, ou di yon bagay la, coach, anvan ke nou travèse, e nan trade Luka fè al nan Lakers epi lòt de mesye yo ale nan, mesye k ale nan Mavericks yo, an tèm de kòb, se Luka k pèdi. Sèl Luka k pèdi.
Sportivman, sportivman, ki moun ou santi ki pi genyen la, sportivman? Bon, m apral di w yon bagay. Bon, se pou sportivement, Maverick di l fè li fè trade la, Nico Harrison di l fè trade la dans le futur. Nan yon futur pwòch. Paske l kwè ke e avèk Anthony Davis, li kapab rive nan final. M panse menm si Anthony Davis pa Luka Doncic, men si w gade versatilite ke Anthony Davis pral pèmèt yo genyen an. Si Kyrie la, Yon on ekip ki pi balanse an offense e an defense avèk Anthony Davis. Sa vle di ke ou kapab wè ok Luka e Mavericks sanse moun yo bezwen an, menm si se pa moun ideyal yo a non paske moun yal dèyè a se pa Anthony Davis non yal dèyè. Sa vle di Nico eseye pale a Milwaukee pou Giannis wi. Yo di l non. Yo eseye pale avèk Minnesota pou Anthony Edwards wi. 2 ekip sa yo di non se sak fè yal pran Eddy an twazyèm pozisyon. Sa vle di ke sa yo te bezwen yo te bezwen yon sipèsta ki kapab ki gen yon commitment an offense e an defense. Sa vle di yo pa dakò pou yo gen yon sèl sipèsta ki tankou Luka. Nou pral rive talè sou Lakers pase l bay pwoblèm nan defans e kote ke misye anpil fwa l pa fè defans. Sa vle di sa bay gwo pwoblèm, m panse nan sans sa a ou kapab wè Mavericks li al eseye chèche moun ke l bezwen an. Men, Luka gen 26 an. Se vre l kòmanse ap jwe pwofesyonèl depi a 16 an nan Real Madrid, men se yon sipèsta ki gen 26 an e n ap gade pou n wè te gen yon pakèt kesyon ki te genyen sou franchiz Los Angeles Lakers la, sou kiyès ki pral pran flanbo a apre LeBron ale, m panse kesyon sa a tou reponn. Ayiti mwen menm sou le plan spòtif dan limedya si tout jwè yo an sante mwen panse ke Mavrik son pi bon ekip men si map gade trade la dan sa jeneralite si map pran 5 meyè jwè m ouvri l anpil wi si map pran 5 meyè jwè baskèt nan mond lan Luka paka pa ladann E gen de moun kap di si map pran 3 look apa la paka pa ladann. Ebyen gon règ nan NBA k di ekip ki gen meyè jwè a elik k genyen, sou le plan spòtif m panse ke sou le plan spòtif m panse se se Lakers dan la jeneralite ke map di k genyen. Alò nan refleksyon pam mwen menm lèm te wè sa mwen pou mwen